Nap di bonjou bonswa a tout pèp twazyèm lan, pèp bòlòs, pèp fantamara, pèp ti bwa, pèp gran ravin, pèp vilaj, pèp kafou. Nap envite yo vandredi 22 si Dye vle, lon mach pasifik kap fèt nan twazyèm lan. Nou envite tout moun kafou Pou n di aba ensekirite, aba kidnapin e nou mande lapè lan peyi a. Opozisyon, moun pouvwa, n ap mande nou pou n chita ansanm pou n fon sèl, pou n sove popilasyon sa, pou n sove peyi sa. Mezanmi tout moun enpòtan. Elèv lekòl n ap tann ou. Pwofesè yo n ap tann ou. Direktè lekòl yo n ap tann ou. Paske ensekirite a li ravaje tout moun. Moun legliz yo n ap tann ou. N ap tann tout moun legliz. Tout timoun lekòl. Tout pwofesè. Direktè lekòl. Direktris lekòl. N ap tann tout moun. Vandredi 22 a nevè di maten. sou plas Fantamara pou n al di aba ensekirite, aba zak vyolans. N ap mande peyi a nou bezwen linyon, nou bezwen tèt ansanm, nou bezwen lapè lan peyi a. Mezanmi, tant anndan peyi a gen zak vyolans k ap fèt, tant anndan peyi a gen moun k ap detui moun sou rezo sosyo, n ap vin pi mal. Ann di nou se Ayisyen, Ann batay pou Ayiti, ann sove Ayiti. Men n ap fè sa lan linyon, nan tèt ansanm. N ap tann tout moun, ti machann, moun biznis yo, n ap tann tout moun vandredi 22 sou beton an, Fantamara, pou n vin di aba ensekirite sou tout fòm. Timoun lekòl yo bezwen lwazi. Granmoun yo bezwen travay. Jèn gason bezwen travay. Jèn fi bezwen travay. Peyi a pa gen travay. Fò gouvènman an met tèt ansanm a sektè prive a pou bay travay lan peyi a. N ap tann tout jèn fi, jèn gason, n ap tann tout elèv, tout direktè lekòl, tout direktris lekòl, tout machann yo, n ap tann nou sou beton an vandredi 22 a nevè. moun Dèlma, moun Site Solèy, moun Lasalin, moun Tokyo. N ap tann tout moun sou beton an.
Nou sinifye lapolis yon manifestasyon pasifik. Poukisa n te di pasifik? Se paske n kwè se yon mesaj ke n ap pote e mesaj sa a li pa gen oken mak de vyolans ladan. Paske son mesaj ki klè. E nan mesaj la m te di, nou pral di Trump ki te ap ankouraje diktati anndan peyi a, ki t ap ankouraje masak anndan peyi a, ki t ap ankouraje tout sa w konnen kidnapin anndan peyi a, tout move zak anndan peyi a, nou te vle pou n te vin di Biden li gen responsabilite pou l wonp avèk tout istwa sa yo. Li gen responsabilite pou l soutni demokrasi anndan peyi a. Li gen responsabilite pou l ede respekte konstitisyon peyi a. Paske tout peyi demokratik, yo gen sa rele solidarite antre yo pou fè respekte demokrasi a. Mwen kwè apre sa lapolis fè jodi a, kote te gen de santèn de milye de moun, ki te gentan kòmanse ap desann sou wout ayopò, kote te genyen dè santèn de milye de moun ki t ap rasanble enpe patou atravè depatman Lwès la, tankou Taba, Kwadèboukè, ki t ap avanse devan anbasad la. Anben, yon lòt fwa ankò, mesaj la pase. evenman li fèt. Tout moun wè a klè nou gen kapasite de konvokasyon, nou gen notoryete pou n konvoke pèp la, anben nou konvoke pèp la e pèp la reponn. E menm jan Senatè Youri sot di l, menm jan E. Timote sot di l, kamarad Timote, menm jan Mèt Andre Michel sot di l, anben definitivman nèg yo deklare n lagè. Lagè pou kisa? Pou demokrasi. Lagè pou kisa? Lwa pou respè konstitisyon an men nou menm kòm premyè repiblik nèg sou planèt la nou pa konn pran ti defi sa yo nan sans sa n ap angaje nou nan jou k ap vin la yo pou n pran responsabilite nou pou n akonpanye pèp la nan ede l rive fè respekte demokrasi a fè respekte konstitisyon an e nan sans sa tout dispozisyon ap pran sòti 31. Premye, de, twa, kat, senk, sis fevriye, baryè lib pou konstitisyon an respekte, jan Timote di l la, baryè lib. Sa n ap pale la a, se pa yon kesyon politik pu, men se yon kesyon de respè konstitisyon an ki ba nou libète pou n viv kòm moun. Se ak sa a ki mete nou ansanm kòm pèp, anben n pa ka kite de twa ti vakabon vin pran l e pase l. anba pye. E m kwè definitivman pèp ayisyen eksprime l jodi a. E kote n ap pale la gen manifestasyon tout kote. Nou pap bat ba. Jovenel konnen ke l pa ka fè pèp ayisyen bat ba. E jodi a, blan k t ap sipòte l yo, Trump ki t ap sipòte l la, ki te di se sou limyè konstitisyon sa a li t ap sipòte l, An men se menm konstitisyon sa a ki di Jovenel manda l ap fini 7 fevriye 2021. An men nou menm pèp ayisyen nou gen responsabilite pou n fè Jovenel kite palè nasyonal. Menm jan Jovenel te pran responsablite l pou l te fè lòt senatè yo, 10 senatè ke manda yo t ap fini an 2022, swivan konstitisyon, swivan lalwa jan l repete l la, an men l te di yo manda yo fini. Mwen menm mwen se yon temwanyaj. Mwen menm ki la a, m se yon prèv. ki pwouve ke Jovenel manda l ap fini 7 fevriye 2022. 2021. Paske manda pa m t ap fini 2022, men swivan Mekadoun konstitisyon l ap avanse a, anben l di pa m nan ap fini 2020. Li fè l fini 2020. Anben pa l la, pèp ayisyen ap fè l fini 7 fevriye 2021. An avan! An avan! An avan! E se sa k fè, gen responsabilite chak moun an jeneral. Andre sot site tout sektè yo. Tout moun. Laprès, nou menm ki la a, nou konn sa rele lalwa. Mwen mande nou pou n pote sipò nou a batay pèp la. E m te di n t ap delivre mesay la la a, devan anbasad la. Menm devan anbasad la la n delivre mesay la. Nou p ap fè bak!
Sa moutre responsablite nou. Sa vle di nou pran responsablite nou e n ap kontinye pran l. E 7 fevriye 2021, wè pa wè, antèman pou katrè, Jovenel ap kite palè nasyonal. Wè pa wè pou pèp la pran desten l an men.
nan. Pèp Bòlòs, pèp Fantamara, pèp Tibwa, pèp Gran Ravin, pèp Vilaj, pèp Kafou, n ap envite yo vandredi 22 si Dye vle, l on mach pasifik k ap fèt nan twazyèm lan. Mwen envite tout moun Kafou pou n di aba ensekirite, aba kidnapin e nou mande lapè lan peyi a. Opozisyon, moun pouvwa. N ap mande nou pou n chita ansanm pou n fè yon sèl, pou n sove popilasyon sa a, pou n sove peyi sa a. Mezanmi, tout moun enpòtan. Elèv lekòl, n ap tann nou. Pwofesè yo, n ap tann nou. Direktè lekòl yo, n ap tann nou. Paske, ensekirite a, li ravaje tout moun. Moun legliz yo nap tann ou. Nap tann tout moun legliz, tout ti moun lekòl, tout pwofesè, direktè lekòl, direktris lekòl. Nap tann tout moun vandredi 22 a 9 è di maten sou plas Fontamara pou nal di aba ensekirite, aba zak vyolans. Nap mande peyi a nou bezyen linyon Nou bezwen tèt ansanm, nou bezwen lapè lan peyi a. Mezanmi, tant anndan peyi a gen zak vyolans k ap fèt, tant anndan peyi a gen moun k ap detui moun sou rezo sosyo, n ap vin pi mal. Ann di nou se Ayisyen, Ann batay pou Ayiti, ann sove Ayiti, men n ap fè sa lan linyon, nan tèt ansanm. N ap tann tout moun, ti machann, moun biznis yo, n ap tann tout moun vandredi 22 sou beton an, Fantamara, pou n vin di aba ensekirite sou tout fòm. Timoun lekòl yo bezwen lwazi. Granmoun yo bezwen travay. Jèn gason bezwen travay. Jèn fi bezwen travay. Peyi a pa gen travay. Fò gouvènman met tèt ansanm a sektè prive a pou bay travay lan peyi a. N ap tann tout jèn fi, jèn gason, n ap tann tout elèv, tout direktè lekòl, tout direktris lekòl, tout machann yo, n ap tann nou sou beton an vandredi 22 a nevè. Moun Dèlma, moun Site Solèy, moun Lasalin, moun Tokyo, n ap tann tout moun sou beton an. Nou sinifi.